Bonjour, bonsoir guys. Euh, mwen montre nou jodia koman ke mwen menm mwen epise viande. Nou ka wè lè n ap epise viande e ke mete yon ti sitron nan viande nan. Mete Mete a vinèg, mete sèl. Ou kite l epise. Ok. Answit, sa se sitron. Sa se poud magi nou ka wè li. Sa se pwav. Sa se moutad. E ke se si lo sos. Ok. Ou kite vyann nan pran asid avan ke ou al lave l jis pou sel tout bagay ka antre ladan. Apre ou komanse koupe sitron. Ou koupe sitron an. Ok. Ou fè asid ou met la. Ou fè asid ou met la. Ok. Ou fè asid la. Koupe sitron an ankò guys. Ou koupe tout a fon net. Koupe sitron ou fè asid. Ou wè sa se asid la m fè. Ok. Sa se asid la. Pa met twòp asid paske twòp asid pa bon. Sa se asid la. Ok, m mete asid. Gade mwen se asid la bon. Ok. Lò fin met asid. Met asid. Ou pran epis la. Mwen mwen mwen gwo ba epis. Ou fon ba epis pen. Epis ayisyen. Mete l nan frijidè ou. Just pou kantite tan. Sa se epis ki gen tout kalite engredyan ladan. Ok. E ke m mete yon kiyè. Sa se yon kiyè. E pi m mete yon dezyèm. Vwala. Answit mwen bwase l. Byen bwase l. Pou m wè si l bon. Ok guys. Mwen bwase l. Ok. Lè m fin bwase l, kiyè sa ke m kite nan epis lan, m just rense l. Pou m pran yon ti mayonèz, ou ka wè yon ti mayonèz ke ou mete nan epis lan. Ke ou mete l. Pa met twòp. Twòp mayonèz pa bon pou manje tou. Met yon sa. E pi. E ke ou pran ti poud pwav ou mete ladan ou pa met twòp anpil paske tout baz sa yo pa twò bon tou epi ou pran moutad la ou metel nan epis lan tou sa fò mezirel nan kiyè a pou wè ki kantite wap mete ok ou pran kantite ou mete. Mete pou m debouche l paske fò m ka wè. Ok, ou ka wè. Mwen, mwen. M pa mete anpil paske e kon bagay m twò renmen. Met sa. Ok. Answit, mete dlo sòs lan. Kare sa ok ou metel ladan met yon kantite ok se sa epi ou ka wè ki se sa ah dezole sa se pèsi an poud wè sa ou ka met yon ti kal tou nan epis lan ok sa ki se sazon. Ka met sazon ladanl tou non epis lan pou fè vyann nan byen gou byen santi byen gou ok guys e ke ou pa met 2 ou just met yon sèl pake ki ki vrèman bon ok epi metel metel ou met yon sèl ok guys se bon. Ok Moun ki pa konn manje tamaren wè tamaren sa bon lè w mete l nan vyann pwason lè wap fè bouyon ou mete tout nèt ladan l wè guys tamaren moun ayisyen ki konn tamaren sa se tamaren ou ka mete l osi ou mete yon ti poud ok guys epi ou mete l. Epi mwen met yon ti lwil. Epi ou met yon ti kal lwil. Wap mezire l avèk kiyè pou ou wè pou pa met twòp lwil. Pa manje twòp lwil guys. Se ke ti konsèy sa ke map ban nou. Piga nou manje twòp lwil. Twòp lwil bay kolesteròl ok. Paske depi vyann nan gentan fin bouyi a lwil. Dayè se yon tèki map kwit. Se yon tèki. Ou wè. Dend. Ou wè se yon dend. Dèyè li gentan gen grès deja, ou mete yon kiyè lwil, wen, yon kiyè lwil, ok, ou just metel ladan, paske epi lè nap achte lwil, fò nou gade lwil ki pa gen anpil kolesteròl tou, ok, swiv lwil ki pa gen anpil kolesteròl, ok guys, ok, metel la, ok, ou just pran yon ti sèl, ou mete ladan. Ok met yon ti kal sèl paske ou te gentan mete sèl nan vyann nan deja ou pa just mete anpil ok guys m pa mete m pa mete magi ankò poukwa paske m te gentan mete twòp enkredyan m pa ka mete magi ankò si ke li pa pa gen anpil si ke li manke yon ti magi ou ka just pran yon ti poud magi sa pandan vyann nan ap bouyi ou mete l guys ok. Epi e ke mwen bwase epis la, byen bwase. Epi mwen bwase pandan se tan ke vyann nan nou ka wè vyann nan mete li nan asid ke pou li ka gentan pran bon kou asid pou l ka gentan byen bon. Mwen mete li, m bwase epis la guys. Epi mete. Dakò e ke se konsa mwen menm mwen epise vyann ok ou menm ki potko konn kòman pou te epise vyann e eskizem sim di sa paske gen yon ou ka fèl ou ka achte tout ti bagay sa yo men sa se magi sa ki vrèman bon nan bouyon nan pwason li vrèman bon nan diri kole. Epi ou ka mete nan sòs pwa nwa, sòs pwa bè, li vrèman bon tou. Epi ou ka gen ti sazòn sa tou, ou ka tranpe pwason avè l. Ou pa mete l nan manje, ou just pwason, vyann, whatever vyann w ap netwaye an, ou just mete l ladan li e ke. Ok, ki se poud e pwav sa ki se vrèman bon, men li vrèman fò tou, fò nou pa ale twò fò avè l. Rete ke se sòs arom sa, sa se arom ke ou metel nan lè wap lè wap fèt netwaye viande, pwason whatever e ke li pa pou manje, pa metel nan manje paske li pa bon pou manje se jis episri li ye ok mayonèz lan tou kòm nou wè li. Li fonksyone nan anpil bagay, men nou menm lè nap netwaye vyann, medam, mesye yo tout ki konn fè manje a, epi nou ka mete yon ti mayonèz nan epis lan pa twòp ok, epi moutad lan tou nou wèl ki fonksyone nan salad tout bagay, e ke lè nap netwaye vyann nou ka e metel ladanl tou, nan epis lan pou nou mete li, pou nou pwase tout ansanm ok guys, e ke. Sa se poud lan, m te gentan moutre nou deja e nou ka mete l tou nan epis, nan vyann, nan pwason, nan sòs pwa nwa, nan dri kole, li se poud pèsi. Ok guys ok. E ke mwen menm se konsa ke mwen netwaye vyann pa m. Si ke ou renmen videyo an, like, pataje, kòmante, Merci guys se te Angel Descar bby pase bon weekend.